Alo bonswa, bon aprè midi e bonjou. Mèsi di fèt ke nou abòne sou chanèl lan. M apresye tout kòmantè nou yo. Ti videyo sa vrèman kout. Mwen vle di ou, gon bagay ke nou aprann kòmsi lè nou nan. òganizasyon an se ke nenpòt pwoblèm nou genyen, nou jis lage l bay Jewova, l ap regle sa. M vin la m fè w chonje, m vin fè w chonje ke pa gen moun k ap vin sove w, se ou k ap sove tèt ou. Se ou k responsab tèt ou. Pa kite moun sa yo responsab ou tande. Se ou menm ki responsab tèt ou, chonje sa. E ou ka ka sove tèt ou sèlman. So toujou panse. Kijan ou ka ede tèt ou? Kijan ou ka sove tèt ou? Paske bagay lan naje pou sòti. Naje pou sòti. ok hee naje pou sòti naje naje ou pa konn naje pwan moso bwa bay you know bay ti pye w ladan l sa w bezwen fè an se ou k pou fè l e ou k responsab li ou menm ki responsab tèt ou menm si w marye menm si w pa marye e ou k responsab tèt ou. Pran swen tèt ou. Renmen tèt ou. Sove tèt ou. Degaje w. M pa di nan sans ke yo konprann si w marye ou pa ou se yon ou sa kon lòt moun se pa sèl ou menm ki k ap degaje w nan tout bagay ou ka travay antre tankou yon yon team yon ekip ou gen yon fanmi ou travay tankou yon ekip men lè ke w ap reveye Bon egzanp, lè w nan avyon, si w ap mete, w ap mete oksijèn, w ap mete mas lan, yon fason pou w ede lòt moun, fòk ou mete mas lan nan tèt ou anvan. Si w pa mete mas lan nan tèt ou, w ap sove lòt moun, ou p ap ka sove yo non. W ap mouri anvan w sove yo. So, ede tèt ou anvan, ede tèt ou pou te kab ede lòt moun. Se te ti video kout sa m te vle pale. Ede tèt ou, naje pou sòti, degaje w. Balon an nan pye w, si l poko nan pye w, degaje w pran balon an. Degaje w. Nan tout bagay, it's you. Se ou menm. Se responsablite w. Bagay ou fè w moun responsab tout bagay lan. Li lè l tan pou n sispann sa. Pran responsabilitet ou. Ok? That's it for this video. Mèsi. M ap mete Instagram mwen si w gen yon kesyon ou vle poze m dirèkteman. Ou gen email mwen nan sa. Ankò si w vle pataje istwa ou, kominote a ap tann ou. Mwen ouvè YouTube mwen. Si n vle pale, vin bay istwa ou. Paske nap tann ou nap tann ou e si w son moun ki kòmsi ki konn bib li trè byen ki konn diskite bagay yo kominote a ap tann ou paske mwen menm eeyy m vin grenn se pa sa non mwen menm Janm te konprann bagay yo, m te lave tèt mwen, m te konnen sa k te se sa k te la verite so fòk m aprann li menm si m pa t konprann fò m aprann li fòk mwen fè l so nan kounya m pa m pa konn bagay m sonje bagay yo menm so se si w se yon moun ki konn bib lan devan dèyè e ki deja wake up. ki gen posiblite ki kapab fè videyo, ou gon telefòn, li gon kamera ladan l, nap tann ou. Nap tann ou. Vini. Vini. Vini fè vi, kòmanse fè videyo. Si w gen ide fè videyo, kòmanse, kòmanse rekòd videyo yo, mete yo chita, lè w prè, poste. Mwen menm, m gen mantalite I don't care, I don't, Map jure non. But. Mwen menm. M'en fou ben tande. Ouuyy. Apre tout tan sa m pran bay la vie bay yo serye konsa. M pa kapab kontinye pran bay yo tro serye konsa non. So. Menm mwen map toujou ap chèche konnen map aprann toujou. M pa konn bay yo m toujou ap aprann. M toujou ap aprann. So But yeah that's it for this video Thank you M pale plis ke m te vle pale.